Sa nou fè? Byenvini sou chanèl mwen an. Jodi a, mwen vle fè yon ekspozisyon sou legliz Sinayi ak pastè Johnson. Legliz Sinayi se youn nan legliz ki pi popilè nan sektè advantis la nan Florida, nan Etazini. Legliz sa a kòmanse popilè se lè pastè yo te gen nan tan sa a, nan tan yo kòmanse popilè lan, Pastè Johnson, anm lè li chanje stil legliz la. Lè m di chanje stil legliz la, li li enkli anm anm m ap pale de estrikti, adorasyon, evanjelizasyon, sèvis, anm anm avèk yon bon lòt bagay, on jan m ka di pastè a chanje idantite legliz la. Anm ban m di update pito, yon bagay ki pa twò rekòmande lè w se advantis. Lè w chwazi yon date idantite w antanke advantis, gon bann bagay ke w te konn fè lontan, ou kòmanse fè yo, oswa ou pa gen pwoblèm si moun fè yo bò kote w. Paske bann bagay sa yo se pa ke yo pa bon, se jis paske yo just di w pi ke w fè yo. Se pa paske gen ankenn vèsè biblik ki di w pou w pa fè bagay sa yo, Se jis tradisyon. Gon lè pastè Johnson li tal preche nan yon legliz, li tap pataje afeksyon l pou legliz la, li di se nan legliz sa ke l te resevwa batèm Sentespri. Mwen gen yon afeksyon spesyal nan kè m pou legliz sa, se paske C'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit.
E depi lè sa, depi lè l fin resevwa batèm Sentespri, li se yon nouvo pastè, li pa menm pastè ankò, li se yon pastè de feu, li se yon predikatè de feu, jan l te di, li se yon predikatè de Pannkòt. Adorasyon mande imilite. E depi lò, m pa menm predikatè a, m pa menm moun nan, ma vie a changé,

Ou pa menm pastè a ankò. Nan rechèch ke m fè sou legliz Sinayi an, w ap wè nan, si m mete l nan time line w ap wè te gen yon tan legliz Sinayi te konn fè pwogram departemantal, hopefully sa se sa se bon mo an, w ap wè fami te gen yon pwogram, te gen yon saba. Pou moun ki pa konnen saba se jou advantis yo adore, se le setyèm jou selon labib. W ap wè, lè Gisnen te konn gen pwogram familyal, Sabbat de la famille, oswa Sabbat de la jeunesse, oswa, paske legliz advantis, prèske tout legliz advantis gen sa yo, gen mòd de pwogram sa yo. So, lè w vin met legliz Sinayi sou yon timeline kote ke, ok, yo te kòmanse gen sa yo, M vin gontan pa gen sa ankò. So sa w vin wè nan legliz advantis nan legliz Sinayi se yon bann pwogram, yon bann pwogram ke usually ou pa wè nan legliz advantis nòmal, nan legliz advantis ayisyen nòmal. Ou wè se yon bann semèn de priyè, oswa se yon bann senk jou, oswa sèt jou, sèt jou de delivrans, oswa venteyen jou kase chèn. oswa 40 jou usually wap jwenn yon legliz adventiste nòmal wap jwenn yo rankontre lè mèkredi yo rankontre lè vandredi yo rankontre lè samdi nòmalman epi annapre wap jwenn kèk semèn de priyè pandan yon ane wap jwenn yon grenn oswa 2 kwazad mostly yon grenn kwazad oswa wap jwenn yon 40 jou yon fwa chak 2 zan oswa chak 3 zan epa fasil pou jwenn yon legliz ki gen 40 jou an bann fwa. I mean legliz sinay pat gen kandjo every time but wap wè yo toujou busy legliz sinay te toujou gen vè de nwi te toujou gen semèn de priyè but lè w vin rankontre mòd legliz sinay ki vin fon switch de legliz yo te ye anvan an wap wè se de bagay diferan tankou yon gwo chanjman ki vizib se le fè ke legliz sinayi tankou tout legliz advantis nòmal yo te gen yon chèz kote ke tout moun, sa se nan tout legliz advantis nòmal, tout moun monte, tout moun ki pral syeje pandan sa, pandan pwogram nan, yo monte sou chè a yo chita. Nan nou, nan, nan, nan, nan, nan legliz Sinayi pandan pastè Johnson ladann nan, vin gen batèm Sentespri sa oswa li vin chanje an, antanke predikatè de Pannkot, ou wè gen yon chanjman ki fèt kote ke moun ki te konn chita dèyè yo pa la ankò. Si w gen yon bagay pou w fè pandan pwogram nan, Ou jis monte, ou fè l epi w ale. Yo te kite stage lan vid. Ki s on bon, vrèman, you know, on bon, on bon metòd, stra, like, s on bon bagay estratejik. Ou konprann m nan? So, lè w vin gade, on legacy Nike ki soti de Norman Alexandre Mantis a tout pwogram sa yo, 21 jou de priyè, 7 jou de priyè, epi usually, 21 jou de priyè sa yo pa gen menm non avèk 21 jou de priyè nòmal yon legliz advantis la de m pa banm di ta dwe I mean ta dwe sipoze gen paske yon 21 jou de priyè I mean not 21 jou yon 7 yon 7 jou de priyè oswa yon semèn de priyè yon legliz advantis usually yo gen yon tèm yon tèm an fransè you know umm Notre Guerrier or something ala rankont final de Jezi Kris oswa yon levenman final de dènye tan ke legliz advantist toujou ap preche yon levenman final you know ki tap fèt depi an 1900 never mind but legliz Sinayi chanje metòd sa kote ke yo kòmanse vire bagay lan an Kreyòl Nètalkole, sou nou sou yo kòmanse rele pwogram sa yo an an an 7 jou pete kòd an kase chèn you know an lèt mwen vò an yo te gen yon 40 jou devan le twòn yo vin gen yon yon 20 e sa 21 jou yon 21 jou prizonye yo lage you know se yon switch ki fèt e pou di ok hold up What's going on here? And lè yo vin fè switch sa, yo vin kòmanse atire yon bann moun ki pa advantis. E son switch ki vrèman, ki totalman pa against sa la Bib di. You know, pa gen kenn pwoblèm, se jis yon switch nan idantite ki gen yon pwoblèm reprezantasyon. Reprezantasyon, pwoblèm reprezantasyon ke m, ke li genyen an, se ke legliz advantis pa adore konsa.

Paske legliz advantis gon prensip. Legliz advantis gon kilti. Legliz advantis gon manyèl. Kounya la, nou vin gen yon pwoblèm de idantifikasyon. Eske legliz Sinayi idantifye avèk yon legliz advantis? Oswa avèk kis avèk sa legliz advantis an mesaj legliz advantis lan ye?
Le Message, L'église Adventiste ki se, you know, nou son pèp separe de moun Dimanche yo. Si w pa konprann sa moun Dimanche yo mean, moun Dimanche yo se moun ki pa adore nan sa, ki pa Adventist, se moun ki pa Adventist. So, gen yon separasyon nan idantite moun ki se Adventist avèk moun Dimanche yo. So lè gen kòmanse gen tout pwogram sa yo, epi jan mòd pwogram sa yo fèt, vin gen yon resanblans ki trè trè trè trè trè trè pwòch avèk moun Dimanch yo. Ki deja la deja nan salon lakay ou, ki deja konekte deja, m ap leve vwa m, m ap remèsye ou, paske ou fè pwovizyon pou geri yo aswè a. Mwen konnen yo pral temwaye aswè a. Mwen pa gen dout. Gen moun ki te kòmanse panse yon ki te konn kòmanse rele pastè Johnson pastè Gregory dezyèm pastè Gregory you know m sonje te gon dam ki te fè yon pòs sou Facebook li di konsa ke pas èske pastè sa toujou advantis an palan de pas de pastè Johnson pastè Johnson je nan update sa ke legliz sinayi vin an an an fèt lan ke l fè nan legliz sinayi an. vin gen yon pèd didantifikasyon. E youn nan bagay ke nou ko ka remake se le fè ke li vin atire yon piblik ki advantis e ki non advantis. Piblik advantis ke li atire se yon piblik ki fatige de tout goumen sa yo ki gen nan legliz advantis. Se nou k pi bon oswa se nou menm ki se le pèp de Dye. Se pa ke yo pa kwè sa non, yo just. pa bay sa okenn valè. Yo kwè nan adorasyon. Ou konprann? Moun sa yo, yo toujou branche sou Gregory yo nòmalman. Oswa moun sa yo, yo toujou branche nan pastè Malory yo nòmalman. Annapre wap jwenn moun ki pa advantis kote ke moun sa yo yo jis ap chèche yon kote pou yo adore. Pou yal fè wout yo. E sak vin yon opòtinite epi vin ki vin atire tout moun sa yo se Coronavirus 2019, Covid 19. an 2020 actually avril 2020 avril 2020 nou vin gen korona virus kote ke tout moun bloke lakay yo yo paka fon al okenn kote legliz vin fèmen tout moun oblije branche sou youtube pou yo jwenn legliz e lè w gade vyouz diferans ant vyouz sinayi pandan ak avan covid 19 avèk pandan korona virus se 2 bagay ki diferan 1. Avan covid 19, te toujou gon ti jan tradisyonèl advantis lakay Snayi. De, pandan covid 19, gon switch total de idantifikasyon advantis sa ke w pa jwenn ankò nan legliz Snayi. Raple w, nan switch idantifikasyon sa, pa janm gon kote ke m di ke moun sa yo, ke legliz advantis Snayi pa preche mesaj advantis la. Menm si yo pa preche sa, Advantis tradisyonèl yo ta vle yo preche, tankou mesaj twa zanj yo, oswa yon konstan mansyon, you know, y ap pou y ap mansyone Ellen White, oswa yon konstan envitasyon de pastè tradisyonèl yo, sa a pa t fèt. W ap jwenn anpil adorasyon pandan Covid 19, epi pandan switch oswa pandan update idantifikasyon sa a, w ap jwenn anpil louwanj, w ap jwenn anpil vèy de nwi, e pwogram sa yo ke m te pale w avan. So pandan covid 19 ou jwenn pwogram sa yo, ou jwenn sinayi sa ki yon sinayi ki ouvè pòt li bay tout moun, e pa pòt li ouvè youtube li bay tout moun e tout moun gen aksè avèk yon link jis pataje link la tout moun ap pataje link la sou whatsapp tout moun ap pataje link la sou youtube se la ke yo jwenn opòtinite pou yo Oswa pou yo ta preche foulman legliz advantis oswa pou yo preche levanjil. Senpleman levanjil. Pa bliye m di w, pastè Johnson te jwenn yon revelasyon kote ke l di Lesentespri batize l, li jwenn yon batèm de Sentespri e li vin yon nouvo predikatè. Yon predikatè de few. Yon predikatè de Pannkot. So se la sa ou kòmanse jwenn, ou kòmanse jwenn Pastè Johnson ki an dife. Pastè Johnson ki mete sak. Pastè Johnson ki ap priye pou Pastè Gregory. Pastè Johnson ki ap priye pou legliz Batis. Pastè Johnson ki ap priye pou legliz Pannkotis. Pastè Johnson ki ap priye pou lòt denominasyon, yon bagay ke nòmalman ki pa fèt nan yon legliz advantis. Kisa k fèt nan yon legliz advantis? Nan yon legliz advantis, ou jwenn mòd mesaj sa yo. La loi du dimanche pa leve. Sorry. La loi du dimanche pa leve. La loi du dimanche.
Satan
pral itilize lèzòm chè frè sè la pa pote e etazini tout dirijan yo chè frè e sè yo lè pwotestan damerik yo pa met tèt yo ansanm pou ke yo kapab fè lemond konnen ke se paske yo pa obsève jou dimanch lan ki fè ke gen tout pwoblèm sa yo sou latè Si nou pa kwè sa, al li chapit 11 nan Apokalips e al li osi chapit 12. Bagay la pral rèd, bagay la pral difisil e tout tan ke soustenans ou pa.
I'm telling you brothers and sisters, so pou karaktè nou fòk nou kite lè vil pou nou fòme karaktè nou e pou nou sove timoun nou yo e sa twazyèm pwen

Si w jwenn mesaj sa yo, se vrèman minim. But, ou jwenn yon mesaj kote y ap preche w de Sentespri, ou jwenn yon mesaj kote y ap preche w de maryaj, kote y ap preche w de finans, ou jwenn yon kote w adore. Se sa k fè te vin gen yon bonbardeman de moun ki pa advantis ki ale, ki al lakay yo epi yo tounen. Chak lè gen yon pwogram. Yo pa t gen okenn pwoblèm pou yo vin adore la. Paske yo pa jwenn yon, yo pa jwenn yon mesaj ki pouse do yo. Paske you believe it or not mesaj advantis lan li fè yon diferans ant nou menm avèk yo menm. Se sak fè pastè Walkens Thermidor te di sa.
Nou pa menm avè yo. Legliz advantis rete legliz advantis. Le peuple de Dieu rete le peuple de Dieu. Nou pa konn bib nou, nou pa li espri de profesi epi nou di se menm avè yo nou ye. Nou pa menm avè yo o non de Jezi de Nazarèt. Selon le mès sa de twa zanj, Apokalips 14 vèsè 6 a 12, nou pa menm avè yo o non de Jezi de Nazarèt. Mwen di nou pa menm avè yo. Li di nou pa ka sanble ak yo konsa. So nan chanjman nan update identite sa, vin gon bonbardeman de moun ki pa advantis. Nou rive konn nan yon pwen kote ke legliz Sinayi sou direksyon Pastè Johnson, li vin tankou yon legliz ki di ke nou se yon legliz ki ap preche levanjil. E levanjil lan se ke Jezi mouri, li resisite pou nou, pou moun, pou tout moun. Pou tout moun jwenn lagras. Yo pa aksantye sou. Saba. Yo pa aksantye sou mesaj twazan. Yo pa aksantye sou Ellen White. E se youn nan bagay tou ke Legliz Advantist oswa moun pa reyalize, se le fè ke jan yo te fè evanjelizasyon, sistèm evanjelizasyon pa yo a te mache. Paske li fè moun plis vin nan Legliz la. E se pandan direksyon sa, pandan direksyon Pastè Johnson nan, w ap jwenn moun ki pa Advantist kòmanse vini preche nan Legliz Sinayi. Yo pa preche but vin chante. Yon bagay ki pa fèt usually nan legliz advantis ayisyen kote ke pou moun ki pa advantis pou l vin chante pou l monte sou chè yon legliz advantis. Paske moun sa yo pa bliye se moun dimanch yo, se babilòn. And nou menm nou se le pèp de Dye, le pèp di rèst. Lè w rive nan pwen kote ke kounya la ou jwenn Rolby, Rolby ki ap fè yon pwogram.

I will be dancing so wouhh.
So lè w jwenn tout moun sa yo ki pa advantis, ou jwenn moun sa yo ki a zanno sou chè a, sa kap fèt la? What is this? Eske la se yon pak? Mwen frè e sè nan legliz advantis m pap kite tab la byen ranje pou m al manje nan fatra. Anpil nan nou kite mank tab. Gani sou lakay nou nal manje nan poubèl. Pou Tout moun sa yo yo vini ap site non jezi jezi jezi jezi jezi sa pa yon legliz advantis ankò non kote respè nou kote diyite nou kote fyète nou antanke pèp advantis antanke pèp di rèst. Nou pa menm avè yo. Legliz advantis rete legliz advantis. Le peuple de Dieu rete le peuple de Dieu.
Kote dignité nou antan ke pèp du reste? Nou perdu moun ke nou ye a paske nou ap envite Babylone monte sou chè nou avèk zanno, avèk chèn nan kou yo, moun ki pa aksepte mesaj 3 anj, moun ki pa aksepte l'esprit de prophétie, moun ki pa kote mes kote nou menm kap preche moun sa yo, nou kite se moun sa yo ki vin preche nou sou chè. E pa bliye! Manyèl legliz di yon moun ki pa advantis pa ta dwe monte sou chè advantis pou l vin preche oswa pou l vin chante oswa pou l vin fè okenn ministè. Sa k ap fèt kon sa? Legliz advantis la vin sanble avèk Southeastern Conference k ap envite moun ki pa advantis vin preche ladan yo. Southeastern Conference se yon konferans ki pèdi. Amen! Kounye a m panse yo sove. Yeah. So lè w vin gen moun sa yo ke pastè Johnson kite monte sou chè l, èske gon lè pastè Johnson pap envite pastè Gregory preche sou chè a? Nan update sa a ke pastè a vin fè, ke legliz la fè a, update sa a vin kòmanse enfliyanse On bann Moun ki toujou sou chèn legliz la. Kom paste non Wawbi, Yasoko, pastè Sendor, avèk on bann lòt. Senyè,
mwen vle pisans ou an. Mwen koze pou kenbe Sentespri nan lavi m. Yo vin kòmanse wè adorasyon yon lòt jan, espesyalman nan moman kote ke. Enfòmasyon gratis nan moman ke yon bann ti jèn advantis pa kè de mesaj twa zanj lan. Nan yon moman kote ke ti jèn advantis jwenn plis plezi oswa plis spirityalite oswa plis sentespri nan sèvis moun dimanch yo ke nan pwòp legliz yo. Nan yon moman kote ke ti jèn advantis yo jwenn legliz yo boring. Se menm pawòl la chak samdi, menm koze a chak kwazad. Preche kont zanno, preche jijman envestigatwa, preche le saba, preche lalwa, jan nou bezwen lalwa. Ti jèn mwen te di wait a minute sa map jwenn deyò a sou youtube pi dous m santi l antre anndan m pi byen ke sa m jwenn lakay so Pastè Johnson inisye yon altènativ kote ke l di nou pa bezwen mòd advantis ke nou ye li di E li te mansyone sa, li di, Bondye di l pou li di moun yo, pwofetize ke nou bezwen adore enbleman, an imilite. Adorasyon mande imilite. E depi lò, m pa menm predikatè a.
Legliz la pèdi idantifikasyon l, idantite l, antanke Legliz Advantis. E se pa tout moun k ap kontan, se pa tout moun k ap kontan ke Legliz la. Ap preche yon mesaj ki sanble ak moun dimanch yo. Se pa tout moun ki ap kontan ke legliz la sanble ak yon legliz pannkotis. Se pa tout moun ki kontan. Se konsa w te konn jwenn tout mesaj sa yo sou Facebook. Tout pawòl pale sa yo dèyè, dèyè pòt. Pou de rezon ou lòt, pastè Johnson yo voye misye nan yon lòt legliz. Hum! Lè m wè sa, m di, oh, you know what? I know what's going on there. Yo bezwen tounen nan, yo bezwen voye Sinayi nan, yo bezwen ba l idantifikasyon l ankò. Idantifikasyon l ki se, Nou sòm yn egliz advantis di setyèm jou. Esak fè pastè Arbenz di sa? Cela veut dire que chè sa a son chè Bondye prete m pou ti tan l mete m ladann nan. Nobody pa ka monte sou chè a pandan ke ou pa manb Sinayi kap sipòte legliz Sinayi. Si pastè a pa yon pastè advantist ankò, Li pap fonksyone lan liy advantist ankò. Ou chwazi pou al la ka li santi ou alèz, men lè sa ou pa ka manb legliz mwen ankò.
E keske sela reprezant? Se le fèt ke nou pa ka sanble avèk moun dimanch yo. As soon as ou komanse resanble avèk moun dimanch yo, ou pèdi idantite ou antan k advantis. Dieu c'est un peuple. Yon pèp ki mis à part. So, nouvo administrasyon sa ki gen nan legliz Sinayi an switch tout bagay, yo di mòd legliz sa ke nou jwenn la nou pa ka rete ladann konsa fò n chanje tout bagay sa k fè w ap wè gen chanjman ki fèt nan legliz Sinayi chèz yo tounen sou chè a tout moun monte sou chè yo al chita pou yo wè yo nan kamera.

Subscribe sou chanel mwen an Kenbe kòmant nou yo kout Kòmante, subscribe, pataje epi like Bondye beni nou